Lesem di nou ke kout bal kontinye ap chante ant bandi ame avèk fòs de lòd yo nan nivo Lyankou ak nan Kreskòf kote ke depi pandan wikenn nan la, ann di depi jedi tout ayè vandredi an e tout ka maten samdi sa la pou n di byen, ebyen kout bal kontinye ap chante. nan komin Lyankou ak Kenscoff antre fòs de lòd yo avèk bandi ame yo. Men jiska prezan m kapab di ke lapolis poko pran kontwòl e komin Lyankou e jiska prezan tou gen de kote nan komin Kenscoff lapolis poko rive pran kontwòl yo Désir Venens. E jiska prezan m ka di ke kesyon teritwa pèdi, teritwa livre an li kontinye ap ogmante paske jiska prezan pa gen okenn volonte reyèl lakay KPT an Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé e menm DG a Ilapolis la Raymond Amil pou definitivman pou yo ta rezoub pwoblèm ensekirite an. Wè se yon KPT k ap laloz, se yon Fils-Aimé k ap laloz, se yon Raymond Amil k ap laloz, alòske pwoblèm ensekirite an, Kesyon gang ame k ap pede pran teritwa, k ap pede pran yon ansanm de espas, k ap boule, k ap piye, jiskaprezan la, mesye dam ki nan pi wo nivo nan Leta, yo pa gen okenn volonte pou rezoud pwoblèm ensekirite an dezyèvènes. Lese m di avèk zanmi entènot nou yo, ebyen nan koze. Pierre Reginald Boulos lan, ebyen jiska prezan la, avoka misye yo ap mete de gwo presyon sou jij lan kap tande dosye sa pou wè kòman ke yo kapab libere Pierre Reginald Boulos sou kosyon, sou siveyans. Men jij lan, li poko aksepte koze liberasyon Pierre Reginald Boulos lan. Genyen otorite amerikèn yo, atravè anbasad amerikèn nan peyi Dayiti, Yo di ke yo kore kare bare e KPT an ansanm avèk Premye Minis Fils-Aimé. Selon anbasad amerikèn, li fè konnen ke gen de eskandal koripsyon, gen de moun ki vle mennen KPT an e ki vle mennen Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé. E anbasad amerikèn di ke yo felisite Ni KPT a ni Fils-Aimé ki pa antre nan lojik ebyen eh skandal koripsyon pou kapab ebyen eh swa jete PM Fils-Aimé ou di mwens ke kreye de gwo vwa panik andedan KPT. Men grenn bagay map di chak grenn Ayisyen kap gade kap tande la. Ou wè lè anbasad ameriken anbasad ameriken di w kouri prefere w te kanpe. Lè yo di w kanpe Prefe yo te kouri. Dayè, yo te kanpe rèd avèk Ariel Henry. E se menm yo menm ankò ki pral livre Ariel Henry. Ebyen se menm jan. Ou mèt wè kanpe rèd avèk KPT an, kwè m si w vle, lè 7 fevriye 2026 pral rive la, gade ki pral pozisyon, ki pral konpòteman Anbasad amerikèn Dave Sivennès kòman nèg ye mon frère? Felisitasyon nan nou bèl e byen anfòm, trè kontan pou nou rankontre nan mitan jounen an pou vin enfòme zanmi entènot yo sou sa kap pase nan peyi Dayiti tankou gen enfòmasyon ki esansyèl sou lòt bò dlo sitiyasyon ki kontinye ap vin pi difisil otorite imigrasyon ki an Repiblik Dominikèn mande avèk ayisyen kap viv ilegal an Repiblik Dominikèn pou yo depòte tèt yo volontèman. paske yo pral pase avèk yon lòt faz nan kesyon depòtasyon yo. Selon imigrasyon dominikèn, yo arete 27 ayisyen san papye jounen ki te jedi 31 jiyè 2025 lan nan moman yo t ap patisipe nan yon aktivite festiv klandesten ki t ap fèt nan zòn Jarabacoa, daprè sa Luis Rafael, pataje kòm enfòmasyon. Li se direktè jeneral imigrasyon dominiken. Li di tout ayisyen k ap viv Repiblik Dominikèn nan sitiyasyon iregilye pou yo kite peyi a volontèman, pase gen divès nouvo ajan ki pral rapousuiv yo nan tout rakwen kote yo ye an Repiblik Dominikèn. Sonje kesyon depòtasyon masiv pou ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn yo, otorite ki nan diplomasi ayisyèn nan fè kòmsi ke yo pa konnen gen yon bagay konsa Blaise Steson. Haute Cour militaire jije Joseph Kaliba, ansyen prezidan Repiblik Demokratik Kongo a vandredi ki te 25 jiyè 2025 lan pou krim kont lapè ak tranzisyon, pwosè ki te reprann nan jounen premye dawout 2025 lan li akize kòm moun ki gen konplisite ak gwoup rebèl M23 peyi Rwanda ap soutni. Ayiti nou ta ka di se tout kwen anndan mond lan ki pratikman gen 2 batay ki ap fèt la, Blaise Peson. Yon gwoup teworis ki ap fonksyone nan Delije ki nan komin Monri depi yè anvayi lokalite Pyè Payen te te nan sware jedi pou louvri premye out 2025, ebyen yo touye plizyè moun, yo mete dife nan kay popilasyon an e moun yo ap rele anmwe yo pa konn a ki sen yo dwe adrese yo fas avèk sitiyasyon difisil ke yap konnen anba je ansanm otorite yo. Anviwon 6 prizonye rann dènye souf yo nan prizon sivil Ti Gwav jounen ki te 31 jiyè 2025 la. Tout sa yo se akòz movè kondisyon lavi, se sa mèt Anel Remy rapòte bay laprès. Nan vil Senmak, se menm ka de figi an, poko gen moun ki mouri, men sitiyasyon ap deteryore prèske chak jou nan prizon sivil Senmak la kote pou moun yo twalèt, yo pa ka jwenn espas. e san santò ap degaje bay pwoblèm avèk moun ki nan perimèt prizon sivil Senmak lan e responsab yo se mande y ap mache mande pou ka bay prizonye yo manje Blaise Ferson Fondasyon Paryaj Lakay fè on don 19,8 milyon de goud ak seleksyon nasyonal foutbòl U17 lan pou yo kapab byen prepare koup du mond U17 nan peyi Kata ki ap òganize Sa vle di otorite yo ki nan leta yo kwaze bra yo y ap gade. y ap asiste, men malerezman oubyen erezman gen yon gwoup kanmenm ki rive konprann ke yo pa kab gade bagay la nenpòt kijan, fòk yo pote sipò pa yo, y ap pote sipò yo avèk spò nan peyi Dayiti. Lakou dapèl Pòtoprens voye jete byen lwen de rekou ke Aviol Ferrand, ansyen minis Planifikasyon ak Kowoperasyon Ekstèn, te fè, pa bliye misye te genyen. dosye blanchiman lajan ke l te gen pandan l te minis planifikasyon ak koperasyon ekstèn, e misye te gen fo deklarasyon patrimwàn Blaise Peson. Sa vle di, mesye yo ap avanse. Toujou nan sa ki konsène dosye koripsyon nan peyi Dayiti. Komisè gouvènman Pòtoprens lan, Mèt Frantz Monclè, li pratikman pran pozisyon pou voye bay jij denstriksyon yon ansanm dosye ankèt ke ILCC te voye ba li. Stéphane Vincent vrèman nan kouri nan kad dosye sa, Blaise Persson, zanmi entènot epi Paul. Desir banm vini avèk egzakteman la non e bon lapolis kontinye ap fè demagoji piske m di sa e se pa polis kap goumen sou teren yo non men m kapab di Désir Venès e bon Woo gade lapolis lan, chen kòmand lapolis lan kap fè demagoji men kòm kòm sa yap di avèk reyalite a 2 bagay diferan. Banm fè moun yo tande kòman ke lapolis la konnen ke ap avanse ap pwogrese nan Keskòf pandan se tan pou maj pou aj egzekitif enterimè Keskòf la masi yon jan se le kontrè de sa lapolis ap di avèk sa ki gen kòm reyalite Desievenes.
Pnh, le bouclier de la population haïtienne. Lapolis Nasyonal Dayiti ap kontinye ak ofansiv yo kont gang yo nan Kenskòf. Detèminasyon ak estrateji se modòd entèvansyon yo. Toujou Nan kad lit san pran souf kont gang ame yo k ap tante simen laterè nan komin Kenskòf, Lapolis Nasyonal Dayiti kontinye montre yon detèminasyon fèm ak angajman total sou teren an pou mete lòd ak sekirite. Se konsa, jodi vandredi premye dawout 2025 lan, plizyè inite espesyalize nan pnh la, tankou Brigade de lutte contre le vol de véhicules, BLVV, epin, ak udmo te mobilize ak efikasite nan divès rakwen komin nan, sitou nan zòn Teleko, yon espas estratejik ki twouve l a 15 kilomèt kapital Pòtoprens. Ajan lòd yo te deplwaye sou tout fòm, pye sòl sou teren an, anndan kay, nan raje ak tout lòt kote bandi yo konn itilize kòm kachèt pou planifye ak egzekite zak kriminèl yo. Anba lòd direktè jeneral AI lapolis la, Mesye Rameau Normil, fòs polis la rete kanpe dyanm sou angajman yo Pou pwoteje lavi ak byen popilasyon an, lapolis ap kontinye avanse avèk estrateji, kouraj ak detèminasyon pou libere Kenskòf ak tout lòt zòn kote zak malonèt ap fèt. Misyon an klè, garanti lapè, sekirite ak estabilite pou tout sitwayen nan peyi a.
Chèche yo! Bare yo! Espesyalize nan Direksyon Santral Polis Jidisyè, dcpj, Disyè, Daprè sa ankèt la revele, Jones Trader Janelus te sèvi.
Bon, sa se Ango Désir Venès e de bagay ke lapolis fè konnen ke ap reyalizye la, yap mennen de operasyon. Men Désir, m panse gen yon nèg ki trè entèresan jan w te di m yè pou m fè moun yo tande an, se Jòj Samy Saty ke nap vin ansanm avèk li paske misye te envite nan emisyon Le Point. M panse ke li enpòtan pou n kapab gade Jòj Samy Saty fè moun yo tande misye ki gen de pozisyon sa kap pase nan peyi an la. Ki pa vrèman gen pèsonalite ki se te te sou titèl ameriken, vrè moun kap mennen nan peyi a depi 100 tan se ameriken, koulye a m twouve ke yo mele, epi yap mennen karikom, mennen moun nan karikom, yon peyi karikom ki pa menm gen 10.000 moun, tou sa se yn fars, la karikom, l'OEA, le blan ki rive yon pwen se li kap komande tout bagay ou wè kap fèt la, lap blofe moun epi rive yon pwen ke koulye a l mele N ap fè bala sou la banyè de l'OEA, BID, Bank Entè-Amerikèn de Devlopman, e caricom ke yo ap pran yon desizyon Ayiti paske bagay la kòmanse cho pou yo. Si w remake Lachin pap jwe, Lachin pran tout Karayib la deja e li lè li tan pou n gen Lachin an Ayiti pou kreye konpetisyon, pa pou n ale kont Ameriken men pou n kreye konpetisyon nan peyi a. E yo wè gen anpil Chinwa k ap vin nan peyi a k ap aprann kreyòl. E m gen dwa ba w yon egzanp. Imajine ou nou refize fè relasyon diplomatik a Lachin, ki se yon gwo peyi ki ka ede nou anpil, n ap fè relasyon diplomatik a Taywann. Bon, nan prizon Dayiti, yo met yon Chinwaz nan prizon an, epi twa mwa apre avoka vin lage l, epi l di non, l pap soti. Bon, sa sa vle di? Se yon sèvis sekrè, se nan sèvis sekrè Chinwa l travay la. L ap aprann kilti ou, kreyòl ou, l ap aprann ba yo byen epi ou gen dwa wè plizyè konstriksyon ann Ayiti aktyèlman. Se chinwa ou gen dwa wè plizyè chinwa k ap pale kreyòl, k ap aprann kreyòl la paske yo pral antre ann Ayiti vle pa vle, wè pa wè. Enben, tou sa w wè k pral fèt la, koulye a yo mele, yo blije vin netwaye kriminèl yo mete Yo finanse yo, yap fè teyat toujou, mwen anbasad amerikèn yan mete yon milyon dola sou tèt Izo kòm rekonpans pou l konnen egzakteman kote Izo ye. Pandan map pale avè w la, la yap swiv mwen, yo konn tou sa map di w, yo konn tou sa nou fè, yo kontwole telefòn nou, yo kontwole tout bagay nou. Men nou menm tou nou gon avantaj dan le mond, malgre yo kontwole nou, nou kontwole yo tou. Tou sa yap fè nou ka denonse imedyatman, nou ka pran foto, nou ka pran videyo. Alò mesye pa gen anyen pou nou kache bay ameriken, li konn tout bagay sou nou, li konn kiyès nou ye, li konn kiyès ki fanmi nou, sa nou fè, sa nou pa fè, sa nou pale. Alò fò nou pale bagay yo klè, li lè li tan pou tout moun kòmanse pale klè dan lemonn Pou nou chanje olye nap fè lagè olye nap gaspiye kòb nan zam nap touye moun nou gen ase de teknoloji ase de konesans ase darjo poun bay tout moun nan lemond manje poun fè tout moun ka viv byen son ti tan n vin pase sou latè a e ti tan sa n vin pase a O mwen tout moun kap kwè pò yo kwè lan Bondye yo yo al legliz tout sa se Bondye pa mande tout bagay sa.
Mesye Satie, èske sa ta vle di ke plan sa a li pa fòseman yon plan ki pral enplike de fòs ba konnen e ame o nivo Dèzetazini men yo pral eseye dyaloge ak gang yo jisteman pou yo depoze zam? Dapre sa ou sot di la ou di ke se yo ki te mete yo se yo kap. Yo pa lan dyalòg ak gang yo. Gang yo zanplwaye yo epi yo kalifye yo de teworis sa vle di yo pral touye yo.
Yap jis ba yo lòd, daprè ou menm. Kisa?
Yap jis ba yo yon lòd epi yap egzekite. Nòmalman lòd la deja bay, lòd la deja bay pou egzekite, yo tap ranse, yo tap pran tan, yo tap jwe, se poutèt sa chak fwa yon moun debòde, m di pa okipe nou, se blan an kap jwe toujou, e nou pa gen, nou pa gen fòs pou n goumen a blan an, alò kite l jwe, lè l bouke jwe, Li menm menm lap vin met lòd epi ou bay li do konsa ke il faut avoir un contrôle régional et international epi li pral wè lè li pral vin fè wout li pral vin fon bann bagay poul pete je nou paskel konnen la chine ap vini avèk tren avèk yon seri de bagay tou alò li pral vle montre w ke li vle ede pèp ayisyen il faut li sot imilye nou byen imilye malgre nou son peyi fyè e se nou k bay le monde Le goût de l'indépendance se nou bay le monde le goût de la fierté, de la dignité alò pou pèp ap gade nou tankou ti vakabon epi ap met yon pakèt restavèk kòm chèf nou, tout restavèk sa yo fèt pou al nan prizon. Tout bizismann ki te fè peyi a mal. Nan pral rive sou sa yo la paske paske nan pral mande ou pou w opine sou sa nan yon ti tan ki pa twò long men kite m mande w nan pou n toujou rete nan plan an nou pral gen pou n chanje rapidman men èske plan sa k pral egzekite a li pa sanble a yon fòmalizasyon de yon miz sou titèl peyi Dayiti. Se kòm si y ap vini, y ap fè tout sa yo vle, byen ke yo te konn fè l dan lonbr, mentnen y ap fè l de fason, an n di, a la limyè. Non, yo pap ka mete nou sou titèl ankò. Yo pap ka mete nou sou titèl ankò paske pèp la konsyan, pèp la konprann. Alèkile, ou pa fè, ou pa fè lagè oubyen revolisyon avèk zam, ni avèk mitrayèt, ni avèk fizi, ni avèk manchèt. Ou fè sa nan manifestasyon pou le mond antye wè konprann paske ya le tribinal de lopinyon piblik alò yo pap ka mete nou sou titèl paske nou vin konsyan ke son bann vakabon degize yo ye yon bann sam ta rele chèf antrepriz yo son bann sikopat kòporatif e lidè de loksidan yo son bann malad mantal Nou konprann bagay sa fini an Ayiti afè yo kontwole yo ap vin netwaye epi an menm tan tou nou pral fè pou la premyè fwa dè eleksyon onèt avèk yon CEP ke nap met moun onèt ladan l pèmanan ke nap chwazi paske nou gen anpil moun onèt an Ayiti nou gen bon moun ki pa pale son son pèp fyè son pèp ki gen ki gen onète gen anpil moun ki onèt alò nap sèvi a moun sa yo pou nou fon gouvènman onèt Nap fini avèk bann politisyen sa yo nap fè yon nouvèl konstitisyon ki mande transparans total transparans total gouvènman pa gen dwa siyen yon kontra avèk yon gouvènman etranje san pèp la pa konnen nou pa gen dwa siyen yon kontra avèk yon yon antrepriz etranjè san pèp la pa konnen an ayiti gen de antrepriz ke swadizan yap pwoteje non pwopriyetè yo nou pa konnen non pwopriyetè yo pa gen sa pwèl an ayiti ankò depi ou pa genyen pou kache fòw transparan fòw pale klè. Enben nou bezwen peyi a pale klè, nou bezwen yon nouvèl konstitisyon kote w gen 10 depateman, w gen 2 reprezantan politik pa depateman, sa fè w 20 kankou Bukele fè an El Salvadò, se mwen ki te vin pale afè Bukele a, afè de yon pakèt politisyen w ap ba yo machin, w ap ba yo, se okontrè lè w politisyen nan peyi a fè w se yon fyète li ye. Son prim li ye. Ou la pou ede peyi w vin fè kòb ou bon nèg ki pa janm jere yon boutik kap vin politisyen nan peyi a ou pa janm jere anyen ou minis ou pa janm jere anyen ou premye minis ou son nèg ki lach ou pa gen gason sou ou ou pa gen ni brenn ni grenn epi ou se premye minis ou se prezidan epi afè de premye minis la fò n fini avèl se sistèm prezidansyèl Gen moun ki di ke etranje yo pap janm vin fè enjerans nan peyi Dayiti san ke pa genyen de moun, de nasyono ki yo menm yo konplis yo. Ou pale de yon nouvèl klas moun, yon nouvèl sosyete. Eske ou panse pa rapò a jan sitiyasyon an rive la, li an di degre pouriti sitiyasyon an, l ap fasil pou ke nou kite sa n genyen kòm pratik tradisyonèl yo pou n antre nan lamodènite.
Nòmalman monchè, tout bagay, se pou n ap di w Ayisyen an konsa, Ayisyen an konsa. Manti! Nan tout peyi dimonn, malè e menm vèsyon m tande. On dit rien, jou pale. Yo konsa, brezilyen konsa, Arjanten konsa. Sa w bezwen sa rele leadership. Depi w gen leader ou vire peyi a. Larisi te atè nèt. Poutine vini l vire peyi a. Lachin te atè nèt. Mao Tse-tung vini l vire peyi a. Ke l kominis ou kapitalis, depi gen leadership Lide pou yon nèg k ap enpoze diktati sou moun, se yon moun ki yon nèg ki konn yon moun ki konn pale a moun ki fè yo swiv li.
E depi kèlke tan genyen yon yon langaj pou n pa kapab pou n pa di yon naratif kote ke yo fè konnen se vre politisyen yo yo se de moun ki bay pwoblèm nan peyi a, yo di ke yo ame gang yo pou kesyon eleksyon men Sektè ke w ap apateni ladan l lan ki se sektè antrepreneryal la, sektè an n di envestisè yo, daprè ou menm, ki pa de responsabilite yo genyen nan degradasyon sitiyasyon peyi Dayiti? Bon, nan tout peyi, nan tout klas sosyal, nan tout sektè, gen bon moun, gen move moun, gen vòlè, gen moun ki pa vòlè. Lè mwen vle avni konpa apateni a yon sektè, m pa konn ki jan, m pa apateni a pèsonn, m apateni a peyi a, m apateni a popilasyon an, m son ayisyen tankou tout ayisyen, epi eskize mwen, bon n ap pale tout tan nou afè de blan, milat, nwa, ki m blan, milat, nwa, m pa t chwazi koulè m non mwen menm, m leve, m fèt yo di m mwen blan. Yo di men manman w men papa w men relijyon w se katolik. M pa t mande anyen. Koulye a.